Salut tout moun kòman nou ye Bonswa Haïti vs Foot Jodi an nou pral pale de Haïti ki pral rankontre Jamayik pou dezyèm match li nan Lig dè Nasyon Nou pral pale ou jan ou kapab wè gran tit lan genyen 2 grenadye ki kite rasanbleman ekip nasyonal la Nou pral ba ou rezon e sak lakoz ke grenadye sa yo kite rasanbleman sa e pi pa la swit nou pral pale ou de Corventina ki kapab ranpòte premye twofe l avèk Olympique Lyonnais jodi an menm donk se tout aktyalite sa yo ou byen detay sa yo ke nou pral pote pou ou jodi an nan emisyon aktyalite Haïti vs Foot toujou pote pou ou kòm dabitid. Donk trè rapidman nou pral anchene avèk avan match Ayiti vs Jamayik, kisa nou kapab atann, kisa nou kapab espere de match sa, kòman Grenadye yo kapab rive nan match sa ke se swa fizikman oubyen mantalman, kòman Grenadye yo kapab abòde match sa paske Nou konnen tout match nan Lig dè Nasyon sa yo vrèman vrèman enpòtan pou nou paske yon grenn pwen ka pèmèt ou ale nan dezyèm faz la, yon grenn pwen tou kapab anpeche w avanse pou pwochèn faz ki ap genyen nan konpetisyon sa. Nou konnen Lig dè Nasyon sa se li menm ki ap pèmèt ke ekip yo kalifye pou y al jwe Kopa Amerika kote ap gen anpil peyi nan karayib la ki ap patisipe nan evenman sa ke koupa amerika ke yap eseye gade koman yo kapab elajil e ki ap fèt etazini nou konnen etazini deja kalifye dofis men kounya genyen peyi lòt peyi nan karayib la kap eseye gade koman yo kapab jwenn yon plas enben ayiti se yonn nan peyi sa yo ki ap Goumen pou kapab jwenn yon plas nan Copa America sa, se sak fè Ayiti nan yon gwoup kote li gen pou l jwe avèk Kiba, Ayiti te jwe yon match avèk Kiba deja, malerezman match sa te kite yon gou amè kòm dabitid, nou te kapab di depi patisipasyon Gold Cup la, Ayiti vrèman desevan nan jan ke li ap jwe match li yo, nan fason ke li aprède match li yo, vrèman rezilta yo vrèman vrèman desevan. Men Ayiti pral jwe avèk Jamayik, jan Ayiti te konpòte l devan Kiba, èske Ayiti ap kapab rive, bon nou pap menm pale de viktwa, èske Ayiti ap kapab rive menm e rache yon match nul nan men ekip Jamayikèn sa, kote nou wè vrèman foutbòl yo a ki nan yon ekspansyon, ki vrèman ap moute nan moman la, lè nou konnen ke yo te sot fè final nan dènyè edisyon Gold Cup lan la, e yo gen de trè bon jwè k ap jwe an Angletè, e yo te antre nan konpetisyon sa tou, yo te bat Onduras, e ki fè ke yo vrèman yo premye nan poul sa. Donk vrèman Ayiti genyen pou l al abòde Jamayik, èske fizikman, èske mesye yo kapab reponn? Mwen menm trè e e e spesyalman mwen menm mwen te nan match Ayiti fas a Kiba a paske mwen menm mwen te sou tèren an. Mwen vrèman e mwen menm m p ap plis pale de pwoblèm fizik, m ap plis pale de yon pwoblèm de koezyon ki genyen ant e e Grenadye yo epi staf teknik lan vrèman vrèman yo pa gen koezyon. M panse ke se kapap yonn nan pi gwo pwoblèm ki kapap vrèman nan nan jou kap vini la ou nan mwa oubyen nan ane kap vini la yo nou kapab pa wè Ayiti sou sèn entènasyonal la. Lè m di nou pa wè Ayiti nan sou sèn entènasyonal la se pa prezante ke yo pa prezante men le fèt ke nou pap vrèman gen eleman nou pap vrèman gen efektif donk mwen panse depi nan faz bazik yo nou gen dwa pa kapab vrèman pase yo. Paske si Ayiti toujou gen yon pwoblèm de coaching, toujou gen yon pwoblèm de jwè avèk staff, mwen panse sa a se toujou se pi gwo pwoblèm, pwoblèm nan li tou dabò mantal. Li tou dabò nan tèt avan ke yo rive nan kò. Paske pi gwo pwoblèm Ayiti, seleksyon sa a gen la kounye a, se yon pwoblèm de kesyon de disiplin, se kesyon de staf ki pa vle kolabore ak jwè, jwè ki pa vle kolabore avèk staf, se yonn nan rezon ki fè jounen jodi an la nou kapab e e jwenn sa e nap jwenn nan la. Anpil moun konn ap kritike ok jwè yo pa genyen top top nivo menm jan avèk jwè kap jwe nan nan nan gwo klèb Ewopeyen yo, men pa kont, lè y ap jwe nan klèb kote y ap evolye a, yo pa si mal ke sa. Yo eseye defann klèb yo jan yo eseye mande l la. Men lè w wè yo vin nan seleksyon nasyonal la, se kòmsi jwè sa yo pa t konn anyen ditou. Paske n ap gade vrèman Danley Jean Jacques ki se yon titilè endiskitab. nan FC Metz men match li jwe pou Ayiti yo vrèman ou pa santi Danley Jean Jacques vrèman antre nan sistèm nan men sak fè sa èske se jwè a ki pa vle jwe pou peyi a oubyen èske se coach lan vrèman oubyen coach yo ki pa vrèman mete yon bon e sistèm pou pèmèt grenadye yo e jwenn otomatism lan pou yo kapab jwe jwe jwe jwe ansanm mwen menm mwen plis wè ke keseswa estaf yo ki pa vle kolabore ak jwè yo oubyen se jwè yo ki pa vle kolabore avèk estaf yo ki vin fè ke nou toujou rive nan dilèm sa nou pa janm jwenn kapab jwenn yon ekip ayisyèn ki vrèman pote anpil korezyon apa de Ayiti ki te sot patisipe nan Gold Cup 2019 la nou te wè yon Ayiti vrèman ki te plizoumwen ki tap defann koulè peyi a ki te vrèman e te gen yon ekip solidè men apa de sa vrèman vrèman nou poko janm jwenn yon Ayiti pou mwen menm match e e Ayiti fas a Jamayik la nou pa ka si rete e twò pesimist men vrèman nou pa vrèman gen garanti ke Ayiti ap kapab sove yon match nul men kòm se Ayisyen nou ye nou toujou rete vrèman. kwè nou toujou vrèman toujou e san nou te kapab di grenadye a toujou nan venn nou omwen na espere paske se lè nou pa kwè nan seleksyon nasyonal sa se lè sa ke li fè nou sipriz donk nou ta vrèman espere ke Ayiti ta ba nou yon sipriz madi kap vin la kote Ayiti ap an deplasman jwè ki deja rive an Kingston nan kapital Jamayik pou yal jwe dezyèm match yo nan lig dè nasyon sa. Donk vrèman nou ta swete Ayiti ba nou yon sipriz. Trè rapidman nou pral pale nou de 2 jwè ki kite e rasanbleman sa, vrèman vrèman m panse ke se yon wont, se yon wont li ye non sèlman pou staff la e pou pou pou tout fanatik Ayiti ki renmen foutbòl m panse vrèman se yon wont yon jwè paka paka paka nan yon rasanbleman epi di kou poul eseye kitel vrèman rezon an epi le pire sè ke e federasyon ayisyèn nan pa soti pyès kominike poul di ok men tèl jwè kite nan rasanbleman jwè sa pa la ankò sak fèl pa la pa gen pyès kominike ki soti donk jan nou kapab gade sou ekran la se Duc Lacroix ki kite rasanbleman sa. ki kite rasanbleman sa ki al jwenn e ki rejwenn e klub lu e klub li Colorado Spring kote yè li te jwe fas a e e e ekip San Antonio a donk vrèman jwè a ki leve li pati e federasyon an pa di pou ki rezon mwen vrèman e franchman mwen map mande nan ki nan ki mond nap viv vrèman jan jan de sitiyasyon sa yo yap repete M pa kwè bon. Menm si e e e nou te kapab di jou a kapab gen yon rezon yon lòt bò paske yo rele l e souvan sa k ap pase nan vi sè lan li gen dwa pa kontan li pa santi gen yon e kowòdinasyon ant jwè e staf li gen dwa pa vle mele nan bagay sa yo li ale e nou kapab konprann li kapab mande pèmisyon swa li sòti yon nòt e e oubyen yon yon. li fè yon tweet pou l mande e tout fanatik foutbòl ayisyen ekskiz epi federasyon an li menm bò kote pa l t ap di men ki rezon sa k fè ke jwè a li kite e rasanbleman sa vrèman paske jwè w pa gen dwa menm si yo pa mete w nan match menm si vrèman yo pa janm e itilize w men tout tan yo rele w nan seleksyon sa w pa janm konnen se paske yo wè w kapab itil yo kapab bezwen sèvis ou ki fè yo rele w. Byenke nou pa pral bay jou a twòp repwòch paske nou pa vrèman konnen ki rezon ki fè li kite rasanbleman sa a men tou senpleman nou kapab ba ou yon ti apèsi pou n di w ke se tou senpleman kesyon visyè la vrèman ki ap mal konpòte l vrèman pa genyen kowòdinasyon ant jwè e staf jan nou te sot repete l la vrèman genyen anpil pwoblèm e trè rapidman lòt jwè ki kite e rasanbleman sa, nou genyen Eliader Dorleus ki kite rasanbleman sa donk pou pwoblèm administratif jwè a nou te kapab di ki pa genyen papye oubyen viza pou l ale nan peyi Jamayik vrèman sa se yon lòt bagay ke m pa ka konprann poukisa yon jwè ke m panse ke avan federasyon an rele tèl jwè l gen yon pakèt enfòmasyon ke li konnen de jwè yo. gen yon pakèt e kòdone fòk klejou a ba lil oubyen fòk e staf la oubyen federasyon an eseye chèche konnen sou jwè a. Jiska prezan m pa genyen pyès pwoblèm si yo rele yon jwè byen espesifik pou yon match pou kapab vin ede menm si ke yo konnen l gen pwoblèm. Men lè nou konnen ke jwè a vini pou tou senpleman ou te kapab di yon grenn match e alòske jwè a pa kapab arive jwe menm match ke ou te swadizan rele l pou l te jwe a, ou pa ou pa moute l menm pou l jwe menm yon yon yon 30 segond nan match sa. Donk poukisa èske vrèman m pa vrèman konn poukisa m pa menm ka di èske se yon se se se yon plas ke yo gaspiye paske m pa ka di l konsa Men vrèman jan de de desizyon sa yo de jan de sitiyasyon sa yo ap repete nan federasyon ayisyèn nan vrèman se vrèman lamantab se vrèman wont pou nou wè jan de bagay sa yo ap rive paske si l pa ka jwe la paske jwè a yo rele l se paske l ap evolye nan la repiblik dominikèn nan klèb vigareyal men lòt match ayiti yo li trè pwobab pou ayiti pa jwe dezyèm match li nan repiblik dominikèn paske ayiti. kapab al jwe e match e dezyèm match ke lap resevwa li kapab al jwel nan lakou Miami match sa ke Eliade pap ka jwe a se pou pwoblèm te kapab diw viza Jamayik li paka ale donk èske ou panse franchman franchman donk ann kite gade dosye sa yo kounya ann pale de Melchie Dumornay vrèman jodi an ki pral e e pral gen yon bèl opòtinite nou te kapab di se premye fwa Ligido a pral moute sou tèren pou Olympique Lyonnais epi se premye fwa li kapab tou ranpòte yon twofe avèk ekip sa jodi an nou konnen avèk 3 zè jodi an la Olympique Lyonnais pral jwe avèk PSG donk final nou te kapab di twofe dè chanpyòn.

e titulè men vrèman nou espere ke jwè a jwe kelke minit nan match la pou nou kapab wè kisa jwè sa ap pote pou ekip la epi pou devlopman pèsonèl jwè a se te tout enfòmasyon sa yo nou te pote pou ou konsènan spò e aktyalite sou foutbòl ayisyen sou chanèl sa nou pale prensipalman de foutbòl ayisyen ekspatriye nou yo. Si se pou la premye fwa w tonbe sou chanèl sa, nap diw ke pa bliye abone e aktive klòch notifikasyon pou pa rate pyès aktyalite nou yo. A la pwochèn pou yon lòt videyo.